Tan de tirani, tan de veksasyon, e tan de mechanste reyini kontr un sèl òm malad. L'effort dans le mal se dènye liv Firmin ekri avan l mouri. Liv sa s on testaman politik li ye. Ti liv sa L'effort dans le mal la, l ekri l pou mwen avè w Ayisyen pou konnen ki sa k pase l li lan peyi l li pa ka met pye l lan peyi l. Malgre l te malad, s on operasyon l te fè lan nen ki fè ke gen yon pakèt mikwòb ki bouke bouche gòj li. e ke akoz de tanperati kote l te ye a yo te bezwen yon klima twopikal pou li, li te oblije rantre an ijans. Li fè de 18 desanm jiska 5 janvye ke l rive nan pò Kapayisyen an pou l te ka vin nan peyi l pou l pa mouri. Pasaj sa a si w konprann byen, m ap ba w kontèks lan, se Firmin ki rive nan rad Kapayisyen an epi lè l ap gade sou kote nan pò lan li wè plis pase 5000 sòlda ame jiskodan sou mil mèt 1 kote l konn tèt kay lakay li, li pa ka pile sòl ayisyen an. Li pa ka di yon mo a Madam Firmin. Se sa k fè w ap wè nan pasaj la li di li chita, li fikse l, li konsantre pou dlo pa kouri nan je l. Aprè nevan deyò, e se pa kòm nenpòt moun ki t al deyò, se te kòm minis plenipotansyè, m ta di diplomat, nan Grand Bretay. Nan peryòd la, e se te sou jeneral Simon, Firmin lòt bò a, m ap pale nan 1910, pasaj sa w sot li a la a, se lè l rive nan rad lan 5 janvye 1911. Firmin fè lòt bò an 1910, de jen, jiyè, out, septanb, oktòb, novanb, sou 6000 dola ameriken, Leta ayisyen pa vèse yon santim pou li pou l viv. 6000 dola ameriken. Sou 6000 dola ameriken, pou peryòd la. Ki sa sa di nou Gon travay de gerizon ki pou fèt. E m kwè inisyativ mwen an se sa. Gon seri de moun ki pase nan peyi a, m panse ke Ayisyen nou gen le devwa pou nou ofri on dèy politik ki nan merit sa Firmin reprezante, nan merit sakrifis li, nan merit lanmou li l gen pou peyi a. Se pa posib ke nap mache tout kote nap fè djòlè, Firmin pèdi panafrikanism, yon moun Ayisyen pale de li anpil ki ekri, ou konprann, de l'égalité des races humaines nan peryòd la, lè l ekri l li te nan Sosyete Antwopoloji Pari, li pat pran lapawòl twa fwa paske diskou rasis se te diskou Sat tap mennen. Lè Firmin mouri, nou renmen di Firmin disparèt paske l pat gen dèy, menm Sosyete Antwopoloji Pari a pat voye yon ti nòt sou lanmò Firmin. Li pa t popilè men li te pran pozisyon toupatou nan peyi a. Nou gen eksperyans 1891 lan tou avèk Mòl Sen Nikola. Fò n bliye 1891 se premye, se Ayiti ke enperyalis ameriken an premye met pye l, met grif li. Se te pou lwe mòl la e yo te echwe la. e n konn ki wòl Firmin te jwe nan sa. Sa fè m anpil plezi pou chak tan Ayisyen ap pale pou premye referans yo se otè Ayisyen. Menm jan w wè ti Ameriken ap pale l di w pa manyen Abraham Lincoln ni, fò Ayisyen an konsa tou. Nou gen moun ki panse peyi a fò n kapab mete yo nan wonn sant lan tou e ke lè n ap pale de kriz politik yo dwe gen vwa yo nan konvèsasyon. Nou pa kapab cancel vwa moun ki te konn panse peyi a lè n ap reflechi sou kriz politik peyi a. Firmin pa t sèlman teyorize Ayiti, Firmin te pratik tou. Firmin te fè politik. E se sa, chak tan yo pale avè nou, yo di nou kot modèl Ayiti, nou fè kòm si nou pa konnen l. Firmin se youn nan moun ki pa senpleman fè teyori, men li te met pye l sou beton an. Li esiye plizyè echèk deja. E li fè anpil tantativ tou. E firme sa n panse si jodi nen jodi a n ap pale de li, li te si popilè, li pa t trè popilè de sa nan yon lòt pwendvi moun ki pa t dakò a diskou l yo. Pa bliye, Firme ekri De l'égalité des races humaines avèk yon agiman syantifik solid pou l kanpe anfas Arthur de Gobineau ki te yon gwo rasis nan peryòd la. Diskou rasis la e sa k te an vòg. Men Firme te peye sa. Nan Sosyete Antwopoloji Pari, Fimen pa t pran lapawòl twa fwa. Lè l mouri menm yon ti nòt yo pa t voye. Il n'a pas été populaire. Lè Ayiti egziste, Ayiti pa t popilè. Dayè Ayiti s on anomali. M pa ka konprann pou Ayisyen ap fè politik pou l atann ke fòk li popilè e si l pa popilè sa vle di li li pa santi ke l ap fè bon politik. Depi w ap fè bon politik ou gendwa pa ou gendwa pa popilè. Men nou kwè ke bon politik la. Li entanporèl, li pèmanan epa mwen avwa pale de Firmin. Lè w fin li Le fort dans le mal Firmin, swa w anvi bay politik vag, swa w anvi bay peyi a vag, oubyen swa ou motive pou fè politik. Nou pa kapab ofri on dèy politik konsa Firmin. Yon moun na fè djòlè pou li, yon moun etid li, travay li tradui nan on pil pakèt lang, nan, menm an Azi, ou pa ka pale de ras nou an pou pa met Firmin ladan l. Epi menm yon dèy politik nou pa bay Firmin ki merite sakrifis li. Fòk ti Ayisyen an konprann ki sa move politik te fè Firmin. Li sot fè operasyon, li pa ka pile sòl peyi l. Pou ki sa se paske zanmi l, e se sa k ap pase nan politik la aktyèlman, zanmi l ki rele Jeremi ki te sekretè eta enteryè ak polis jeneral, fè manti sou li, li di pa kite Firmin rantre paske pral gen eleksyon jeneral, Firmin ka twouble lapè piblik. Sa vle di depi lontan nan peyi a wi, gon w sistèm, gon strikti k fèt, depi gon moun ki anvi fè bon politik y ap bloke w. Donk se strikti sa, se sistèm sa ki fè Firmin kanpe l ap gad lakay li, l ap gad tè lakay li, li pa ka fime l, li pa ka pile l. Sen mil gason ame kont yon grenn gason ki malad, ki vle vin pwofite de peryòd twopikal la lakay li pou l pa mouri vit. Pou ki sa? Se paske l gen kapasite pou l dirije peyi a byen. Se paske l gen kapasite pou l fè peyi a fè pwogrè. Men listwa politik peyi Dayiti te reyisi kreye kondisyon pou yo met mwen menm, ou menm, dèyè pou fè aske yon moun kouwè fimen l ap gad lakay li, pou l pa wè madanm ni, pou l ap gade tèt kay lakay li pou l pa wè madanm ni. Gen 2 Ayisyen, youn te rele Lamar, m kwè lòt la te rele swa Lafortune. Se Ayisyen ki t ap soti Dominikani paske bato sa a ki t ap mennen Firmin an te fè yon poz Puerto Plata. Epi 2 Ayisyen sa yo te nan bato a, poutèt yo pale a Firmin sèlman. Yo desann bato a, lame Ayisyen bat yo, mete yo nan kacho, y al fè pèkizisyon lakay Firmin. Firmin ekri Simon. Ò Jeneral Simon t te konsidere kòm fye minis li. Li di Simon, Fè paspò rapid pou madanm mwen pran egzil avè m. Men m pa aksè a madanm ni non, n pa ba li. Fi m rantre vin nan antèman pitit li. Nou fè pwoblèm nou di l vin twouble peyi a wi. Paske prezans Firmin senbolize bon politik, donk sistèm a strikti politik la di mete Firmin deyò. Donk mwen menm avèk Dodine mwen di, M ap met Firmin anndan. N ap resantre yon moun ki wè Firmin nan politik la. Se yon fason tou pou n di kèlkeswa Ayisyen ki santi lavi Firmin pasyone yo, vin la a sou do Dina. Fòk ou fè politik. Nou pa ka kite lavi Firmin pase konsa. Lavi w ap pase konsa, lavi m ap pase konsa. Jounen jodi a ou konn konbyen Firmin t deyò? Gen plis pase 85 pousan moun. ki gen kapasite pou dirije peyi a deyò se avèk menm metòd Firmin an mete nou tout sou kote depi n pa vle ayisyen konekte a lakay li n ba yo egzil egzil se pi gwo strateji votou k ap fè politik fò n kanpe sa peyi nou se pa nou li ye.